Se kiyès ki pral mouri anvan, ou menm oubyen zye w? E di moman w gen yon dyagnostik de glokòm ou gen tretman pou fè. E menm lè ke w ta pran pa egzanp ou opere, ou pa bezwen met gout ankò paske yo te opere zye a, ou gen pou w kontinye kontwole dok al ka doktè. Lè w gen dyagnostik de glokòm nan lonbrit ou mare a doktè zye. Kèlkeswa peyi ou ale. E yon lòt bagay ke m di malad yo, lè w chanje peyi fò w pran rapò nan men doktè k t ap suiv ou. Pou kapab. Pou w kapab pote rapò a. Paske se kankou doktè a, m toujou di se kòmsi w gen yon barikad nan yon kaskad dlo. Doktè a se gadyen barikad la. L ap veye chak wòch. Men, si w ap chanje gadyen tout tan. Lè wòch tonbe ou pa wè. Lan baraj la? Lan baraj la.
Se lè zarav la rete chavire sou ou wè. Donk se pou sa ke m di fò ou ale ka doktè si w konnen premyèman nan fanmi w ke gen glokòm. Ou ale depi laj 21, 30 an, 20 tran ou al tcheke zye w. Answit se pou ke di jou yo di w ou gen glokòm. fò gen disiplin fè tretman ke doktè a di w fè. Kèlkeswa sa tretman, an Ayiti yo di w glokòm pa opere, se yon manti. Glokòm opere lò moun nan pa swa tolere medikaman, swa pa gen kòb medikaman an, swa medikaman an pa sifi l. E li pa opere pou l fè w wè. Lè w gen katarak yo opere w se pou fè w wè. Glokòm nan se pou anpeche w vin avèg. Di jou ou gen dyagnostik glokòm nan, pa gen yon doktè k ap fè w wè pi klè sou latè. Ok. L ap senpleman anpeche maladi a vin pi mal. Sa se yon bagay ke moun gen anpil pwoblèm pou konprann. Oh m te mande yon goud doktè a te presi m yon goud m pa wèl fè anyen pou je a m sispann metel sa son pawòl anpil moun ki te gen glokòm ki te kòmanse pi bonè yo te kòmanse gout epi yo wè pa fè anyen pou yo yo sispann vini epi se lè yo vin avèg yo tounen ka doktè a
Twò ta. twò ta
ok oubyen yo te deja trè avanse doktè ba yo gout Li al ka yon lòt doktè paske li di aa doktè sa banm yon gout li pa fè anyen pou jem. Li fon bagay pou je w. L anpeche w vin avèg nèt. Paske menm konnen ki lè l jou ki lè l nwit li gen yon enpòtans sou kò w e sou emosyon w. Donk glokòm nan se yon bagay ki difisil ni pou doktè a ni pou malad la a dyagnostike, a trete. Gen anpil remèd, sèlman remèd yo, moun yo gen di m wi m bay kòb. Moun nan pa gen doulè, li pa konn poukisa l ap mete l, li pa konprann maladi a, yo ba l yon gout pou mete. Jou ekolaj lekòl timoun nan vini, li bliye afè ke l te gen pou l achte gout li. Sa se yon lòt pwoblèm. Mwen di malad yo, pito achte gout la. Menm sou grangou. Paske lè w pral mouri grangou pi devan lè w avèg la, m pa konn kiyès ki pral ba w manje. Donk se yon sistèm de pwoteksyon sou tèt ou ke w genyen. Toutafè.
Mennen, yon lòt pwoblèm ki vin rive sou latè, alò se youn nan pwoblèm ki fè ke kounye a yo liste dlo kòm sou tout priyorite mondyal, se ke si w pral viv pli lontan, Fò w ka viv ak glokòm ou anpli yon tan. Donk fò w dyagnostike glokòm nan pi bonè. Pi bonè, byen si.
Ok, donk.
Donk li ekstrèmeman enpòtan pou ke yon moun ou pa rete chita. Alò, avan ke nou Nou pral gen 2 lòt bagay pou n pale. M pale de dyagnostik ki yon dyagnostik klinik. An jeneral, lè w al nan yon klinik ki gen materyèl spesyalize pli pouse, lè yo dyagnostike glokòm nan, oubyen yo sispèk glokòm nan, sitou lè yo sispèk glokòm nan, yo ba w fè 2 lòt tès. Gen yon tès ki rele yon tès chan vizyèl, ke anpil moun konnen deja. Chan vizyèl lan pèmèt ou wè si ou deja gen pèt dan vizyon periferik ou. Men lè w gen pèt la deja ke w ka dyagnostike nan ofsan vizyèl, ou gentan gen 50 pousan de zye w, de nè lan ki gentan mouri. Donk yo vin devlope yon lòt tès ki rele OCT ki pèmèt dyagnostike pi bonè. Donk lè w gen yon moun pa egzanp ou sispèk li glokòm, ou fè tès OCT a, Li pèmèt ou dyagnostike maladi a pi bonè. OCT se kòm ou konn wè yon tande pale skanè tèt, skanè sosi, se kankou atravè zye ou nan pipiy ou yo fè yon sòt de skanè retin ou ki bay epesè retin nan epi yo fè yon etid dyagnostik pa paske sa se yon lòt pwoblèm avèk glokòm li diferan selon ras eksetera selon ras, sèks, tay yo vin fè yon statistik epi li gen yon bagay konpyoterize mètnan Ki ba w yon ti desen ki trè joli pou doktè a ka wè yon bagay, bèl bagay dyagnostike, ke l ka eksplike malad lan sa l ye. Ou wè yon ti jan twò vit. Donk sa vle di se yon bagay ki fèk parèt.
Li parèt, li gen yon mwen dizan ke l la, men ofiramezi li plis spesyalize, li plis detay, li fè plis etid, yo, men li gen, e ofiramezi. Gen fòmasyon sou sa e gen apa. Answit nan peyi Dayiti pa gen, m pa kwè gen dizan ke gen aparèy lan vrèman, men gen plizyè klinik ki genyen l paske de pli zan pli sa pèmèt dyagnostike glokòm nan pi bonè. Ok.
Donk kijan l fèt doktè? OCT a. OCT a se tankou yon aparèy ou mete manton w epi yo voye yon tankou yon limyè epi dan zye w, ou menm ou pa santi anyen, yo di w fikse tèl bagay ou fikse. Men pandan wap fè sa, li skane retin nan. E gen de kote pa egzanp lè yo bezwen wè si ou gen yon edèm makilè, ou wè epesè retin nan. Ou ka wè l si se tès sa ou fè. Men pou tès glokòm nan, li skane l epi li mezire epesè retin nan toutotou papiy lan. Sou 360 degre. Epi olye l ba ou l konsa, ou ka wè l, li montre w imaj papiy lan, li montre w ekzanp. Epi akote li ba w yon ti desen kolore. E koulè ble vè lan, se sa ki nòmal lan pou laj ou, pou sèks ou, pou tout bagay. Epi koulè jòn, koulè wouj, plizoumwen pa bon oubyen bon. Epi li ba ou l sou 360 degre. Alò doktè a avèk ou menm nou ka wè Si ou rantre nan vè lanèt, sa vle di ke pou le moman ou pa gen selil ki mouri. Sa pa vle di ou pa gen glokòm. Sa vle di selil yo poko mouri. Men gen de moun ki sispèk, ke doktè a ka sispèk pa eksperyans li, epi se 5 an apre ke doktè a kòmanse sispèk ou ke l wè ke bagay sa yo vin chanje. Ok.
Donk lè yon glokòm, yon moun di ou se glokòm sispèk. Se pa yon grenn fwa w al ka doktè pou disparèt. Ou bije ale anyèlman tcheke.
Donk, malè avèti pa pa touye kokobe, nou tande tout eksplikasyon yo ke doktè Hudicourt sot ba nou la a, e nou nou sa se yon yon lòt fason pou ke nou kapab e wè glokòm. Alò, m panse ke genyen de moun ki kapab petèt gen de kesyon

Se nimewo sa yo ke ou kapab fè, n ap tann ou pou w kapab rele. Ok, pandan, an atandan nimewo a, apèl yo, si genyen, piske m konnen tout moun al mach, gade mach, li bon pou sante yo tou. Relakse trè bon pou sante yo. Viv dan strès a, la peur ogmante maladi glokòm nan pi rèd. Tout afè, tout afè. Donk, sa son lòt bagay. gen yon kesyon. Ok.
Bonsoir, emisyon la sante se lavi Doktè Dorismond ap koute w ansanm avèk Doktè Eudico. Bonsoir Doktè Dorismond, bonsoir Doktè Eudico. Wi, n ap tande kesyon nan. N ap tande nou Laplèn.
Bonsoir.
Nou kontan pou Laplèn kapab rele nou jodi a. Wi.
Donk mwen menm m ap swiv ap m wonm kay doktè, tansyon mwen de mwen dèfwa li 18, dèfwa li 20. Mwen gen yon zye li yon ti jan pli wo ke lòt pase dènyè fwa m toujou met medikaman jan doktè a di m nan m pa janm kote jou men lè m met medikaman yo m toujou santi sab ap woule nan zye a m toujou di doktè a sa tou m toujou santi sab yo ap woule nan zye a dèfwa m wè nuaj m wè trouble men m pa janm neglije mete medikaman yo èske se pa agrave ka pi agrave ou di mwens m pa konnen. Si nou ka banm yon konsèy.
Ok. An jeneral, medikaman glokòm yo. Mèsi pou kesyon an. Mèsi pou kesyon, se vre. Medikaman glokòm yo, yo gen yon, malerezman, yon efè segondè. Alò ke yo diminye dlo anndan zye w, yo diminye dlo ki deyò zye w tou. E dlo sa a, li itil ou. M pral eksplike w. Sa, lè ou gen glokòm, Ou pa gen senptom. Li pa baw doulè, li pa baw zye grate. Zye grate a, se ou gen yon bagay ki nan kwen anwo, anba popyè dwat ou, ki gen lam atifisyèl, ke ou lam wap fè, se dlo zye a. Chak fwa ou bat popyè zye ou, ou lave zye a. E zye a bezwen sa. Lè w mete medikaman glokòm yo, malerezman yo gen efè an jeneral pou seche dlo sa a tou. E moun nan vin gen tandans gen zye grate, zye jennen l, zye boule, lò gen van li enposib e moun sa a li ka tanzantan li gon ti sansasyon li wè twoub. Moun sa nòmalman li sanse ap ajoute yon dezyèm gout, alò se la ke pafwa doktè konn ezite paske Li pè ke moun nan, gout sa pi bon mache ke lòt la epi li pa pran gout dlo kòm nan epi lap met sa sèlman. Ou sanse gen yon gout de lanm atifisyèl, gen plizyè non, ke wap mete 4, 5, 6 fwa pa jou selon jan ou santi di a, selon van ki gen deyò, selon chalè ki fèt. Paske nòmalman ou gen yon bagay ki rafrechi di a ki natirèl ki pa fonksyone byen paske wap mete kout la men pa mete kout la tansyon zye ap bese monte epi wap pèdi zye yo donk ou bije mete kout la epi an jeneral yo konseye ke lè w gen malèz sa yo ou mete de gout pou rafrechi zye w tou.
M byen kontan repons sa. Yon fwa efè segondè gout glokòm kapab ba w sechrès ou bezwen mete larm artificiel. Bonsoir Doktè Dorismond ape resevwa nouvel oditè sa avèk Doktè Ediko. Nap tande kesyon w lan. Wi bonswa. Wi nan ki zòn wap tande nou? Wi map koute ou mwen nan zòn klèsin. Klèsin ok se menm zòn laplèn nan nap tande kesyon an. Bonswa alò kesyon pam nan se konn gen yon doulè yon tèt ki fè mal mwen tal ka yon medsen li dim fon doktè zye pou m wè men yon nan bagay mwen genyen souvan lèm baye m toujou vè dlo avèk lè mwen ap gade yo nou ta va fon lèkti m gen dwa lèm fikse kote map gade a byen pale kòmsi m gen dwa vin di bon lè mwen gen bon ti bagay ki twoub aprè sa m vin re wè nòmal. Ki laj ou mesye? Gen 35 ans. Ok. E gen yon bagay ki. Trè senp bon baye zye a fè dlo se pa anyen de vrèman grav gen de moun ki gen sa pa egzanp si w te gen yon paralizi fasyal sa konn rive men gen de moun ki gen sa natirèlman tou e se dlo ke zye w bay sa pa anyen an pouvwa ak glokòm paske glokòm ki bagay ki ba w glokòm nan se yon bagay ki entèn anndan zye a li pa ka soti tadi ke sa menm lanm atifisyèl m t ap di madanm nan lanm ke l bezwen an se yon lanm ke w gen natirèlman bezwen ki anwo a dwat ou gen yon glann ki sekrete larm sa ki lave zye w. Donk gen de lè ke ou gen yon misk bò otou zye w ki fè yon jès lè w ap baye petèt ki fè ke dlo a soti olye ke l pase lan yon ti kannal ki nòmalman bò nen w. Men e pa lè w ap li pou fonse zye w prèske tout moun lè w rive antre 35 an e 45 an. Yo bezwen yon linèt pou li. Yo kòmanse granmoun. Se menm jan gen de moun ki kòmanse gen cheve blan pi bonè. Men yo di w 40 an, men gen, an fèt se antre 35 an e 45 an. Donk, an jeneral, ou pral kòmanse pa bezwen rekile swa pliyan, epi ofiramezi, w ap bije kareman gen yon linèt pou wè. Gen de moun ki tann 45 an, gen de moun ki gen 35 an, men sa depann osi de aktivite ou fè. Si w gon aktivite ou fè de zè w ap li, w ap santi l pli fasil e pli rapid. Pa mande Bondye ou te gen yon ti pwoblèm ki w pa t janm te korije, ou te lejèman sa yo rele ipèmetwòp, epi ou wè trè byen men li ka ba w mal, sa, ipèmetwopi a tou ka ba w maltèt. Ok.
Wi, bonsoir Doktè Doris emisyon la sante se lavi Doktè Doris map tande ou ansanm ak Doktè Edico poze kesyon nan, nan ki zòn wap tande nou? Salut nou map tande nou Petyonvil.
Bonsoir Petyonvil. Wi euh bon m gon kesyon poze jan konplèks men map poze li pa egzanp yon moun ki fè yon OCT epi doktè a wè ke nan OCT an il s'agit d'un tumeur

Pardon? Bening.
Bon sil bening se kitel trankil e si bon paske e gen de lè dan sèten sitiyasyon fò ta wè yon retinològ paske gen de lè dan sèten sitiyasyon tumeur lan retinològ la ka brilel avèk yon lazè san ke moun nan pa opere retire zye a paske sou gen yon tumeur kap pouse nan sèl zye ou genyen ou pa anvi retirel. Ok Donk gen de lè avèk yon lazè yo ka brile tumeur lan. Alo? Wi.
Wi wi.
Wi se ke se se sitiyasyon e kòm si sitiyasyon jeyografik li se o ba di sèvo. A non non non non la se pa OCT yo fè yo fè yon chan vizyèl. Si moun nan gen yon tumeur dan zye a ou yon tumeur dan tèt li.
Li se pa di sèvo se anndan tèt la. Antre nan tèt la. Nan tèt lan men nan se nou wè chir. Yo fè yon CT epi yo voye l al fon scanner pou tèt la. Ok.
Epi yo yo wè sa. Bon dakò ou pat banm scanner lan mentnan la se yon newochirijyen ki pou deside sa lap fè avè w. Se ni oftalmològ ni newochirijyen ki pou deside. E pwobableman se attent de lòdyè a se deja tumeur lan ki fè sa. Mentnan newochirijyen an se li k pou deside. Kòman l pral fè tretman an, ki tretman eksetera.
Ok, dok se di oftalmològ la pa ka fè vrèman anyen pou zye a. Non, non, non, non, non paske tout pwoblèm zye a se vini de presyon de tumeur lan sou nè optik lan trè souvan. Ok.
Mèsi pou kesyon lan, nou espere ke ou kapab pran swen de malad sa e baw yon meyè yon priz an chaj ki kapab adekwat pou ka l la. Doktè Rudy Koen nap gen, nou pral resevwa yon lòt moun men map mande w eske ou kapab di m OCT a kisa l vle di. Doktè, bonswa.

Oh merci.
Ok. M ta renmen di yon bagay pou mesye ki gen 35 ans youn dan bon bagay yo se ke lò moun nan ale paske l pa wè byen de lwen li pa wè byen pou li yo tou fè tès glokòm nan epi si l ta gen glokòm yo depiste l ke l gen glokòm se youn dan bon bagay avèk afè de a 40 ans ou bezwen lunèt la.
Wi. Ok, eske nou gen yon Nou gen yon lòt moun. Bonsoir Radio Vision 2000, Doktè Doris mwen ap resevwa ou avèk Doktè Redico. Nap tande kesyon la. Wi, se mwen ki gen 35 an men kesyon nan pat fini lè nap di alo ankò m pa tande anyen. Sa mwen gen ankò, sa rive m 2 fwa. Mwen kondwi m ale nan zòn Tigwav. Men pandan m kondwi m pa konn si se klimatize a, mwen gen yon zye m ki ap brele m. Lè m gade ladan se kòmsi mwen wè yon mak nan san.
Si w mete klimatizè a dirèk sou di yo, mwen menm sa rive m chak jou, si m mete klimatizè a, lap van klimatizè a lan ap deseche di yo, e lap fè w twoub, lap fè w wè twoub. E lap fè w wouj, e lap fè w wè twoub.
Ok. Ok, bonswa, emisyon la sante se lavi, Doktè Doris, m ap resevwa Doktè Idigo, n ap tande repons ou an. Kesyon nan. Nan ki zòn wap tande nou? Bonsoir. Allo bonsoir. Wi wi nan ki zòn wap tande nou? Map tande nou depi kafou fèy. Bonsoir kafou fèy. Bonsoir.
Wi alò kesyon mwen sil te plè se ke se ke mwen gen yon pwoblèm chak fwa ke mwen regade mwen wè yon ti peu twoub mwen ta kay doktè li te preske mwen yon gout ki rele Flomex e ke kelke fwa aprè lèm fin metel

Konsiltasyon gratis ti cheri ap tonbe la avèk Doktè Ridicourt, gen anpil kesyon ki gentan reponn. Gen m gen de kòmantè pa rapò a sitiyasyon sosyo politik la mwen di l e m ap redi li lè w viv an pè ou bezwen mwens medikaman maladi a avanse mwen fasil e mwen rapid lè w viv dan strès dan pè dan tou sa n ap viv lan e ke nou kite rantre sou nou paske moun k ap fè w pè a Se paske l konnen l ap fè w, ke w pran ladan l tou, ke w kite l rantre sou ou, ke li ogmante bezwen de medikaman, li ogmante maladi a, li ogmante evolisyon vè la sesite. E se pou moun ki viv nan eksitasyon an tou wi, moun k ap fè tout dezòd nan lari a tou, si l gen glokòm li ka kite l avanse pi rapid tou. Toutafè.
Emisyon la sante se lavi Doktè Doris map resevwa avèk Doktè Eddy Kou nap tande kesyon nan nan ki zòn ou ye Alo Wi alo Wi wi nan ki zòn wap tande nou Wi e kafou fèy Mwen gen yon kesyon Ok se menm moun nan ok map mande w pou kapab bese volim aparèy ou an paske nou kap nou pa byen tande w silvouplè Ok pa gen pwoblèm map mwen gen yon kesyon pou doktè Wi men fò w bese volim aparèy la silvouplè. Mwen fè operasyon katarat apre sa mwen retounen pou m al retounen nan sant la yo di mwen ke mwen genyen katarat la kounye a dèyè je a yo mande mwen si pou m fè yon sa yo rele yon yag lezè sèjiri eske doktè a fè l oubyen gen yon kote yo fè li
non m pa fè li men gen plizyè kote yo fè li yo fè l

Ok wi konnen. Ok mèsi pou patisipasyon nou pou kesyon yo e nou nou toujou genyen posibilite pou rete nou pa gan pil tan nou kapap pran yon nou de oditè ankò e apati di moman ke rele byen vit donk doktè Ridikou nou wè tout kalite e e tip de glokòm ke nou kapab genyen e nou wè ke genyen yon ke nou kapab ajoute se glokòm twomatik yon moun ki pran chòk lan zye.

Epi kounye a la, wi, m kwè li desann, dwat la te desann 23, goch la te desann nan 20. Mwen gen mari mwen ki pa sonje li konn monte epi nou gen yon bebe. Èske bebe nou an aris? Èske tou se glokòm nou aris de glokòm 1? Èske pitit sa ke nou genyen an tou li aris? Ki prizanchaj nou ta dwe fè pou li? Bon, nòmalman lò l fèk fèt li pa aris. ok men li ka li gen fòl konnen ke w te gen glokòm e ke si w devlope l bonè fò w ankouraje l regilyèman bonè tou ale ka doktè paske se yon bagay ki familyal e si l manifeste bonè nan fanmi w se bonè tou pou w mennen l ka doktè yon lòt paktè de faktè de risk moun ki myòp ok yo gen plis chans devlope glokòm ke lòt moun. Ok moun ki gen pwoblèm lunèt men ki myòp se pa yo gen plis chans de devlope glokòm donk pitit ou a li pa risk pou al mennenl depil ti bebe men fòl konnen depil jèn fòl pran abitid al ka doktè zye e tansyon zye w fòw kontinye pran tansyon an poul bese plis e answit se sa fò ke timoun ou yo fò fanmi an konnen ke yo diw ou gen glokòm pou yo menm yal tcheke zye yo e se youn dan lòt bagay kem bezwen di gen de mouvman depistaj kap fèt nan semèn sa a m konnen gen yon dan la sante la fondasyon lavi pou lavi vandredi gen grace children kap fè lò yo fè depistaj silvouplè si w konnen ou gen glokòm pa ale mennen yon fanmiy ou mennen yon pitit ou mennen yon manman ou. Fè tès lan paske ou deja konnen ou genyen, pa pran plas yon moun ki poko janm konnen li genyen. Ou konnen ou genyen l deja, arete pitit ou. Si w gen 60 an, ou gen yon pitit ki gen 30 an, arete l mennen l fè tès lan. Sa trè enpòtan wi. Depi yon moun konnen ke l gen glokòm deja, ou pa bezwen al pèdi tan pou yo kapab wè w. Ou deja konnen, bay yon lòt moun chans la. Ok m panse ke se li mye konsa nou kapab pi byen ede youn lòt si nou pèmèt ke yo kapab jwenn opòtinite pou yo depiste. Doktè Doris mwen ap resevwa ansanm avèk Doktè Rudy kou bonswa nan ki zòn wap tande nou?
Depi kap ayisyen. Bonswa kap ayisyen ki nan nou? Bon, sa m pi te enterese m konnen, sa di ke kòm doktè mediko sot pale toutalè de sikonstans sosyopolitik, m ta renmen konnen ki efè gaz lakrimojèn ki ap distribye atò e atravè a, ki efè li gen sou zye moun ki soufri patoloji tankou glokòm? Anyen, pa sou le glokòm. Li ka ba w iritasyon, li ka ba w alèji, men li pa gen oken efè sou glokòm nan. Oken. Si w gen an tandans gen alèji, gaz nan lò l fèk antre, l ap boule w, grate w, li fèt pou sa. Men li pa gen oken efè ni pou ba w katarak, ni pou ba w glokòm.
Non, si w deja gen glokòm. Menm si w gen glokòm.
Si w al nan kot, si w al pran strès, kèlkeswa strès lan, se pa gaz lan k ap fè w li, se strès lan k ap fè w li. Kòlè a ap fè w li, strès lan ap fè w li, men pa. Gaz la ki manje yo. Gaz la pap fè anyen sou klo konbo. Menm si w pran l pandan demi èd tan? Menm si w pran l pandan yon demi èd tan. Dakò, mèsi bokou doktè. Ok, mezanmi lè a rive sou nou. Gon dènye Belzens? Mèsi ankò pou lè manèv teknik a la konsòl. Nou pwale, n ap di doktè Ridikou mèsi pou ekleraj. M te deja di nou sa, depi m ap ba nou bouyon k fofe deja. M pap ba nou l avèk menm gou an, e Doktè Dikou te gentan mete enfòmasyon ke nou tande pou la premyè fwa. Gon dènye reskape Belzins vle ban mwen? Bonsoir, emisyon la sante se lavi, Doktè Doris mwen ap ba w dènye chans. On dènye chans, Belzins? M tande telefòn nan ap sonnen, ok. Dezole. Non.
Antouka mwen remèsye tout moun ke malgre match lan, nou pa janm sispann pale. M sezi. Wi. Menm si em te panse ke nou tap ret la nap tann moun rele. Mwen wè ke Moun yo rele.
Gen moun yo gen konsyans dye yo, yo gen konsyans pwoblèm sante yo. Nou gentan fè 6 konsiltasyon la. Epi nou bon nou apresye ke moun yo pote yon enterè pou sante yo e nou panse ke se yon bon bagay. Wi Doktè Eddy Cool dènye mo. Sa ke m ta renmen ke tout moun retni se ke depi ou gen An ou isit an Ayiti, se ke ou si ou plis a risk de gen glokòm. 1, dezyèmman se pa paske se peyi a, se paske se eredite nou. Dezyèmman ke fò w tcheke paske maladi a san senptom, donk si w pa al ka doktè zye ou ka yon moun kankou yon enfimyè ki antrene, gen gen enfimyè, gen optometris ki antrene pou fè. Fondè, diagnostic etc. E pou konnen ke ou sispèk ou pa sispèk sa pou w fè. E li fò w fè li. Si w vle ap veye. E answit plis ou pran maladi a bonè ou pa ka kouri pou li. Si w ap di a m pral ka doktè yo pral di m mwen malad donk m pa prale. Maladi a l ap la l ap manje je w kanmenm wi. Donk se pou konnen. Fò w konnen ke fò w ale tcheke zye w e mèt nan lò yo prèske w medikaman, fè tou sa w kapab pou w mete medikaman an. Se pa lè w gen kòb la sèlman. Alò, toujou kontinye mete medikaman nou, mete gout nan zye nou, toujou ale fè konsiltasyon, nou bezwen swiv, sitou pou ka sispèk yo.

Wonn, ti wonn ki lan soukoup la, li pi laj pase soukoup la. E se lè sa ke doktè a kapab sispèk ke ou kapab konnen bokou plis ke ou genyen pwoblèm glokòm. Bi lò nou, m pral di yon bagay ke moun radyo yo pap kontan men, m pap pale a radyo a sèlman, map pale a WhatsApp la tou. Tout vye nouvèl sispann koute yo. Paske lap fè nou pi malad. L ap deklanche plis strès lan, l ap fè nou pi malad. Ok, donk sispann gade, pèdi de tan n ap gade Whatsapp k ap bay yon pakèt fo nouvèl gen de lè, sispann yo. E an plis de sa, non sèlman fo nouvèl, men gen de zimaj ki ap sikile jis pou sansasyonalism, jis pou fè scoop e anpil fwa yo fè atent a la dignite de moun pou y ap voye de zimaj ki choke. e timoun ki choke, granmoun e ki mete plis strès e m panse ke bagay sa yo nou li lè pou nou kapab aprann sispann fè yo E si w paske nou konnen pat papa w konn gen fè yo. glokòm pa voye evye bagay sa yo ba bagay li. sa yo evite yo. Donk n ap remèsye tout moun ki te branche jodi a.